Lè yon moun ap viv avèk kè w plen rankin ou toujou prè pou fè moun mal, li reprezante yon gwo danje sou lavi w ak tout lavi pitit ou. Paske dèfwa mal ou panse pou fè yon moun, se sou ou li retounen ankò. Ebyen an nou swiv 2 timoun sa yo, nou kapab wè sak chita ate al gon poupe nan men l, li gen yon krèm nan men l lap bwè. Epi lòt la pi gran l parèt, lap anmède l, li mande l poupe a li pa ba li l, li rale krèm nan nan men l li frape l ate. Epi lè pi piti a rele. Manman l te andan, kounye a li rele manman l, li di manman l men sa lòt la fè l. Lè manman an kouri soti, li vin pale avèk lòt la paske lòt la pi gran pase l. Li kenbe lòt la pou lòt la ta pale avè l, lòt la kouri. Li rantre lakay li. Rive l rive lakay li, l al rakonte manman l yon pil bagay, di se lòt vwazin an e k ap kouri dèyè l pou l ka bat li. Kounye a, menm kote a, manman lòt la soti, li pa menm vin mande eksplikasyon, li vini ap moute sou lòt dam nan, san l pa menm mande ki sa pitit li a te fè. Enben, sa n ta di a, se kou li vin voye sou manman ti pitit ki pi piti a. Nou kapab wè la se goumen y ap goumen. Wa imajine w! Pitit ou kouri vin di w Men tèl bagay yon moun fè l ou pa menm mande eksplikasyon se goumen w vin goumen alòske se pitit ou a ki te chèche kont Kounye a moun y ap goumen pandan eleman sa vin ap parèt la epi li vin separe yo Nou kapab wè la dam nan te frape manman ti pitit la atè la Monchè li bay kèk pataswèl. Epi mesye a vini separe yo lap pale avè yo. Li di yo li pa bèl. Paske se 2 vwazin nou ye la kote nou ye la se tankou yon fanmi nou ta dwe viv. Paske si yonn sòti li ta sipoze ka di a vwazin voye zye sou pitit mwen an pou mwen. Men jan nap viv la li pa bon. Epi nou kapab wè lòt la tèlman move, li kouri lal lakay li lap pale anpil, li di wè map regle w, map regle w, si w konnen pou w ap anmède pitit mwen an map regle w. Epi nou kapab wè sa, li chita andan lakay li la, malgre se lòt yo ki vin chèche l kont lap reflechi. Li di waw, Bondye pap kontan non, sak fèt la. Paske kote nou ye la se vwazin nou ye, nou pata sipoze nan bagay sa yo. Si yonn nan nou gon pwoblèm la. Se lòt la ki ta sipoze kouri vini avan fanmi nou paske se nou menm ki pi pre. L ap pale ak pitit li a. Li di fò m al pale ak vwazin nan pou nou ta antann nou paske nou pa ka rete edmi la. Li pa p bon. Sofke nou pa ta viv nan menm zòn. Vrèmanvre li pran pitit li a. Li sòti, la pral kay vwazin nan pou l pale avè l, pou yo ta antann yo. Li rive vrèman, li rantre, epi li salye vwazin nan. Vwazin nan di, ou menm ankò, sa w vin fè lakay mwen an la? Ki sa w bezwen menm? Epi l kòmanse ap pale avè vwazin nan, li di, non vwazin, m pa vin la pou kont. M vini pou m di w ke. Li pa bèl vrèman. Padon nou rete menm kote la pou nou tap nan kont pou nou nan goumen. Paske la kote nou ye la se nou ki ta sipoze fanmi. Paske si yonn nan nou gon pwoblèm se yon tanta koukouy vini a avan. M pa ta swete sa repete ankò. Byen ke se pitit ou a ki te chèche pa m nan kont. Epi nou kapab wè kòman lòt la ap souke tèt li. Li di, Ok, ok. M konprann fason w vin pale a. M konprann ou. De tout fason mèt trankil. Ou mèt trankil. Nou pa gen anyen ankò. Nenpòt lè ou vle, ou ka pase vin lakay mwen an la, nou ka bwè ti kafe. Ou mèt trankil. Nou pa gen pwoblèm. Men pandan tout sa, tout sa yo l ap di a, li konnen ki sa k nan tèt li. Li konnen ki plan l ap fè pou l wè si l te ka detwi vwazin nan. Paske byenke vwazin nan vin pale avè l, byenke se li menm ki antò, li plis vle detwi vwazin nan. Imajine nou, lè yon moun ou gen yon timoun w ap leve, Se jan de konpòteman sa ou genyen devan timoun nan, wa imajine w kòman timoun nan pral leve tou. Epi vwazin nan ale, manzè ap souke tèt li, li di bon map regle li. Vrèman vre, lòt vwazin nan ale, li rive li chita devan lakay li, wè pitit li sou li la, lap pale avè pitit li. Lap di pitit li pou pitit li pa janm chèche moun kont. Epi lòt la leve vrèman, li sòti ansanm ak pitit pa l la, li rive devan lòt la epi lap pale avè l, paske yo sot antann yo. Li di lòt la, pa bliye a senkè la, map tann ou lakay la pou n fè ti pale epi na pwofite bon ti kafe ansanm. Men se li menm ki konn sa l pral prepare. Epi lòt la di, pa gen pwoblèm vwazin, e a senkè a ma pral ma pral kote w la. Epi manzè sòti ansanm ak pitit li a, lal achte. sa ke l pral prepare pou dam nan pou l pete fyèl li ak tout pitit li a paske li di l pa bliye al avèk pitit li a tou lè l pral lakay li a senkè a inèd tan aprè manzè gentan retounen nou kapab wè l ap limen foul la pou l kapab koule kafe a men kafe a kafe a ap bouyi la l ap byen prepare l men fò m di nou dèfwa sa w prepare. Pou bèlmè w, se manman w li rive. Sa w prepare pou yon lòt moun, se ou k tonbe ladan l. Manzè fin koule kafe a vrèman, li vide nan tas e l ap sikre. Nan wè kòman l ap griyen dan l la, li di sa li ou p ap menm pran inèdtan, se pou w tonbe. Li gon bagay lap mete nan kafe a nou pa konnen kisal ye on ti poud lap mete on pakèt nan kafe a Maja pral konnen son kafe ak lèt li ye la pral brè epi se konsa la pral viktim. Nou kapab wè la kòman lap mete kòm si se yon poud lèt lap mete epi lap danse. Imajine w pou yon moun ou gen yon timoun wap leve epi se jan de aksyon sa yo wap mennen epi timoun nan ankò konnen. Timoun nan pa konnen si manzè ap prepare kafe a la men fason ke manzè ap fonksyone timoun nan pap jwenn yon bon egzanp si l tap viv. Li pa tap jwenn yon bon egzanp. Manzè tap kite yon move egzanp pou li. Men mal chans pou li, se li pral fè defisi. Ebyen vreman vre li fin prepare kafe a li kite la, la pral rele vwazin nan. Ebyen men pitit li a vin parèt nan kwizin nan, pitit la wè kafe a li grangou, li tou di o apa manman m te koule kafe li kite pou mwen, banm bwè. Ti pitit la tou pran pen li, li kòmanse tranpe nan kafe. Humm. L ap manje pen, l ap bre kafe. Huh. Alòske, se pou vwazin an manmi l te sot prepare kafe sa. Pa imajine w. Se sa k fè yo souvan di, Bèf ki gen ke, pa janbe dife. Li pa t panse si pitit li a te ka rantre nan kuizin nan pou l t al bwè kafe a. Aben men li, pitit li ap bwè tout kafe a. Pandan pitit li a nan kuizin nan l ap bwè kafe a epi li menm li te gentan sòti pou l al rele vwazin nan, li pa konnen ki sa pitit li ap fè. Epi se konsa lòt vwazin nan te di, pa gen pwoblèm vwazin, m ap vini, m ap prepare m. Lòt vwazin nan t ap benyen, t ap mete ti kò l byen fre. pou l ale pou yo chita, pou yo bay blag. Men l pa konnen ki sa lòt la te prepare pou li tou. Men elas! Se pitit vwazin nan ki vin bwè kafe l te prepare a. Nou ka pa bwè la. Li fin bwè tout kafe a. Epi se nan lè sa a, lòt vwazin nan fin prepare l tou li menm, l a prale kay vwazin nan. Wè la l fin mete ti kò l byen fre, epi l rive devan. Li rele di, li di, Vwazin, men mwen m la! Epi menm kote li lòt la, lòt la menm tèlman kontan, li te gentan prepare pou li, li parèt li di, enben vwazin rantre non, dat m t ap tann ou la, yo salye. Epi li di, vwazin vini, vin chita bò isit, m te gentan koule kafe a, m fèk koule l la, li tou cho. Epi vwazin nan di, enben pa gen pwoblèm, al pran l. Epi vrèmanvre li rantre, l ap pran kafe a, lè l rive. Li jwenn tas la vid kote l te mete kafe a. Li sezi. E se sèl la pitit li a. Tèlman l sezi tas la sot tonbe nan men l, li kòmanse ap rele pitit li a malgre l poko wè l, paske l konnen se li menm ki pou bwè kafe a. Enben se konsa, vrèman vre, pitit li a gentan kouri parèt, epi menm kote a pitit la tonbe. Manzè pa t panse sa. Li t ap aji san reflechi. Li t ap prepare kou a pou vwazin nan, li te fouye twou a pou vwazin nan, men malchans pou li, se pitit li a ki tonbe ladan l. Enben, nou wè sa k rive l nan movèzfwa, nan panse mal, nan rankin ke l gen nan kè l. Malgre se pitit li a ki te fin chèche pitit lòt vwazin nan kont, vwazin nan vin pale avè l pou yo ta antann yo. Li gen yon rankin nan kè l, li wè fò l detwi ni vwazin nan ak tout pitit li a. Enben, meli, se pitit li a ki pran nan kou a. Ou menm k ap gade videyo sa a, ki chaje rankin nan kè ou, ki pa janm vle padone yon moun, kòman w santi ou? Ou menm ki toujou panse mal pou yon lòt, ou pa janm panse a pwòp tèt ou, ou pa janm panse a lavi fanmi ou, si yon moun ta fè ou mal tou, kòman w t ap santi ou? Ebyen, se lè pou w reflechi. Menm jan ou konnen si yon moun fè ou mal oubyen yon moun fè fanmi ou mal, Li pap fè nou byen. Se konsa ou dwe konnen. Lè ou fè yon lòt mal tou, li pap fè l byen. Se menm san k ap koule nan venn nou. Kòman ou t ap santi ou? Pou te prepare yon kou konsa pou yon moun, paske ou plen rankin nan kè ou. Epoutan, se ou menm ki tonbe ladan l. Se ou menm ki koz pwòp pitit ou a pèdi lavi l nan sans konsa. Kòman ou t ap santi ou? Se lè pou reflechi. Pa bliye. Non sè la reyalite. Lè yon moun ap viv avèk kè w plen rankin, ou toujou prè pou fè moun mal, li reprezante yon gwo danje sou lavi w ak tout lavi pitit ou. Paske dèfwa mal ou panse pou fè yon moun, se sou ou li retounen ankò. Ebyen an nou swiv de timoun sa yo, nou kapab wè sa k chita atè a l gon poupe nan men l, li gen yon krèm nan men l l ap bwè. Epi lòt la pi gran l parèt, l ap anmède l, li mande l poupe a l pa ba li l, li rale krèm nan nan men l li frape l atè. Epi lè pi piti a rele. Manman l te andan, kounye a li rele manman l, li di manman l, Men sa lòt la fè l. Lè manman an kouri soti, li vin pale avèk lòt la paske lòt la pi gran pase l. Li kenbe lòt la pou lòt la ta pale avè l, lòt la kouri, li rantre lakay li. Rive l rive lakay li, l al rakonte manman l anpil bagay, di se lòt vwazin an k ap kouri dèyè l pou l ka bat li. Konnya menm kote a manman lòt la soti li pa menm vin mande eksplikasyon li vini ap moute sou lòt dam nan san l pa menm mande kisa pitit li a te fè enben sa n ta di a se kou li vin voye sou manman ti pitit ki pi piti a nou kapab wè la se goumen y ap goumen wa imajine w Pitit ou kouri vin di w Men tèl bagay yon moun fèt ou pa menm mande eksplikasyon se goumen w vin goumen alòske se pitit ou a ki te chèche kont Kounye a moun y ap goumen pandan eleman sa vin ap parèt la epi li vin separe yo Nou kapab wè la dam nan te frape manman ti pitit la atè la Monchè li bay kèk pataswèl. Epi mesye a vini li separe yo lap pale avè yo. Li di yo li pa bèl. Paske se 2 vwazin nou ye la kote nou ye la se tankou yon fanmiy nou ta dwe viv. Paske si yonn sòti li ta sipoze ka di a vwazin voye zye sou pitit mwen an pou mwen. Men jan nap viv la li pa bon. Epi nou kapab wè lòt la tèlman move li kouri lal lakay li lap pale anpil li di wè map regle w. Map regle w si w konnen pou wap anmède pitit mwen an map regle w. Ebyen nou kapab wè sa, chita andan lakay li la, malgre se lòt yo ki vin chèche l kont l ap reflechi. Li di, Waw! Bondye pap kontan non, sa k fèt la? Paske kote nou ye la se vwazin nou ye. Nou pa ta sipoze nan bagay sa yo. Si yonn nan nou gen yon pwoblèm la, se lòt la ki ta sipoze kouri vini avan fanmi nou paske se nou menm ki pi pre. L ap pale ak pitit li a, li di fò m al pale ak vwazin nan. pou nou ta antann nou paske nou pa ka rete edmi la li pa p bon sof ke nou pa ta viv nan menm zòn vrèman vre li pran pitit li a li sòti la pral kay vwazin nan pou l pale avè l pou yo ta antann yo li rive vrèman li rantre epi li salye vwazin nan vwazin nan di ou menm ankò sa w vin fè lakay mwen la Kisa ou bezwen menm? Epi l kòmanse ap pale avèk vwazin lan, li di non vwazin, m pa vin la pou kont, m vini pou m di w ke li pa bèl vrèman, pado nou rete menm kote la pou n ap nan kont pou nou nan goumen, paske la kote nou ye la, se nou ki ta sipoze fanmi, paske si yonn nan nou gen yon pwoblèm, se lòt la k pou kouri vini avan, m pa ta swete sa repete ankò, byen ke se pitit ou a ki te chache pa m nan kont, epi nou kapab wè kòman lòt la ap. Souke tèt li, li di, Ok, ok. M konprann fason w vin pale a. M konprann ou. Detout fason, mèt trankil. Ou mèt trankil. Nou pa ganyan ankò. Nenpòt lè ou vle, ou ka pase vin lakay mwen an la, nou ka bwè ti kafe. Ou mèt trankil. Nou pa gen pwoblèm. Men pandan tout sa, tout sa yo l ap di a, li konnen ki sa k nan tèt li. Li konnen ki plan l ap fè. pou l wè si l te ka detwi vwazin an, paske byen ke vwazin an vin pale avè l, byen ke se li menm ki antò, li plis vle detwi vwazin an. Imajine nou, lè yon moun ou gon ti moun w ap leve, se jan de konpòteman sa ou genyen devan ti moun nan, wa imajine w kòman ti moun nan pral leve tou. Epi vwazin nan ale, manzè ap souke tèt li, li di bon m ap regle li. Vrèman vre. Lòt vwazin nan ale, li rive li chita devan lakay li, li wè pitit li sou li la, lap pale avè pitit li, lap di pitit li pou pitit li pa janm chèche moun kont. Epi lòt la leve vrèman, li sòti ansanm ak pitit pal la, li rive devan lòt la epi lap pale avèl paske yo sot antann yo, li di lòt la pa bliye a senkè la map tann ou lakay la poun fè ti pale epi na pwofite bon ti kafe ansanm. Men se li menm ki konn sal pral prepare. Epi lòt la di pa gen pwoblèm vwazin e a 5 è a map map pral map pral kote w la. Epi manzè sòti ansanm a pitit li a lal al achte sa ke l pral prepare pou dam nan pou l pete fyèl li ak tout pitit li a paske li di l pa bliye al avèk pitit li a tou lè l pral lakay li a 5 è a. Yn èdtan aprè manzè gentan retounen nou kapab wè lap limen foul la pou l kapab koule kafe a. Men kafe a. Kafe a ap bouyi la. L ap byen prepare l. Men fò m di nou dèfwa sa w prepare pou bèlmè w, se manman w li rive. Sa w prepare pou yon lòt moun, se ou k tonbe ladan l. Manzè fin koule kafe a vrèman, li vide nan tas e l ap sikre. Nou wè kòman l ap griyen dan l la? Li di sa li ou pap menm pran inèd tan se pou tonbe Li gon bagay lap mete nan kafe a nou pa konnen kisal ye on ti poud lap met on pakèt nan kafe a Maja pral konnen son kafe ak lèt li ye la pral bre Epi se konsa la pral viktim. Nou kapab wè la kòman lap mete, kòm si se yon poud lèt lap mete epi lap danse. Imajine w pou yon moun ou gon timoun wap leve epi se jan de aksyon sa yo wap mennen epi timoun nan ankò konnen. Timoun nan pa konnen si manzè ap prepare kafe a la men fason ke manzè ap fonksyone timoun yan pap jwenn yon bon egzanp si l tap viv. Li pa t ap jwenn yon bon egzanp. Mazen t ap kite yon move egzanp pou li. Men malchans pou li, se li k pral fè defisi. Ebyen, vrèman vre, li fin prepare kafe a, li kite l la, l apral rele vwazin nan. Ebyen, men pitit li a vin parèt nan kuizin nan. Pitit la wè kafe a, l grangou. Li tou di, O, apa manman m te koule kafe, l kite pou mwen? Ban m bwè. Ti pitit la tou pran pen l, li kòmanse tranpe nan kafe. Humm. L ap manje pen, l ap brè kafe. Huh. Alòske se pou vwazin an manmi l te sot prepare kafe sa. Pa imajine w. Se sa k fè yo souvan di, Bèf ki gen ke pa janbe dife. Li pa t panse si pitit li a te ka rantre nan kizin nan pou l t al bwè kafe a. Aben men li. Pitit li ap bwè tout kafe a. Pandan pitit li a nan kizin nan l ap bwè kafe a epi li menm li te gentan sòti pou l al rele vwazin nan, li pa konnen ki sa pitit li ap fè. Epi se konsa lòt vwazin nan te di, pa gen pwoblèm vwazin, m ap vini, m ap prepare m. Lòt vwazin nan t ap benyen, t ap mete ti kò l byen fre. pou l ale pou yo chita, pou yo bay blag. Men l pa konnen ki sa lòt la te prepare pou li tou. Men elas! Se pitit vwazin nan ki vin bwè kafe l te prepare. Nou ka pa bwè la. Li fin bwè tout kafe a. Epi se nan lè sa, lòt vwazin nan fin prepare l tou li menm, l a prale kay vwazin nan. Wè la l fin mete ti kò l byen fre, epi l rive devan. Li rele di, li di, Vwazin, men mwen m la. Epi menm kote li lòt la, lòt la menm tèlman kontan, li te gen tan prepare pou li, li parèt, li di yo, enben vwazin rantre non. Dat m t ap tann ou la. Yo salye. Epi l di, vwazin vini, vin chita bò isit. M te gen tan koule kafe a, m fèk koule l la, li tou cho. Epi vwazin lan di, enben pa gen pwoblèm, al pran l. Epi vrèmanvre li rantre, l apral pran kafe a. Lè l rive. Li jwenn tas la vid kote l te mete kafe a. Li sezi. E se sèl la pitit li a. Tèlman l sezi tas la sot tonbe nan men l, li kòmanse ap rele pitit li a malgre l poko wè l, paske l konnen se li menm ki pou bwè kafe a. Enben se konsa, vrèman vre, pitit li a gentan kouri parèt, epi menm kote a pitit la tonbe. Manzè pa t panse sa. Li t ap aji san reflechi. Li t ap prepare kou a pou vwazin nan, li te fouye twou a pou vwazin nan, men malchans pou li, se pitit li a ki tonbe ladan l. Enben, nou wè sa k rive l nan movèzfwa, nan panse mal, nan rankin ke l gen nan kè l. Malgre se pitit li a ki te fin chèche pitit lòt vwazin nan kont, vwazin nan vin pale avè l pou yo ta antann yo. Li gen yon rankin nan kè l, li wè fò l detwi ni vwazin nan ak tout pitit li a. Anben Meli. Se pitit li a ki pran nan kou a. Ou menm kap gade video sa, ki chaje rankin nan kè ou, ki pa janm vle padone yon moun, kòman ou santi ou? Ou menm ki toujou panse mal pou yon lòt, ou pa janm panse a pwòp tèt ou, ou pa janm panse a lavi fanmi ou, si yon moun ta fè ou mal tou, kòman ou tap santi ou? Ebyen, se lè pou reflechi. Menm jan ou konnen si yon moun fè ou mal oubyen yon moun fè fanmi ou mal, Li pap fè nou byen. Se konsa w dwe konnen. Lè w fè yon lòt mal tou, li pap fè l byen. Se menm san k ap koule nan venn nou. Kòman w t ap santi w? Pou w te prepare yon kou konsa pou yon moun, paske w plen rankin nan kè w. Epoutan, se ou menm ki tonbe ladan l. Se ou menm ki koz pwòp pitit ou a pèdi lavi l nan yon sans konsa. Kòman w t ap santi w? Se lè pou w reflechi. Pa bliye. Non sè la reyalite.